Sa fè m yon gran plezi pou m pase anba tonèl Telemajik. Nou konnen Telemajik se espas Nènè Dijital e mwen menm avèk Nènè nou se patnè k ap travay ansanm e Nènè ban m responsablite asire m ke m prezante nou yon show ke m konnen ke n ap renmen chak semèn. Men jodi a, m pase anba tonèl Telemajik se paske gen plizyè moun ki di apa m pa ou a ankò. M bezwen asire tout telespektatè nou yo, tout zanmi nou yo, Ke nou la. Nou la, n ap travay pou ou e n ap asire nou ke show a li pran yon lòt ekstansyon. Men jodi a, m panse rezon enpòtan ki fè m pase la plis se pou m ka fè yon ti pale avè nou, nou menm ki pa t janm konnen travay ke m t ap fè ann Ayiti depi dizan. M panse travay yo fè wout yo. M pa renmen pale. M senpleman s on moun k ap poze aksyon depi dizan ann Ayiti. E jodi a, gen anpil moun ki kòmanse konprann ke aksyon ke nou t ap poze yo, yo enpòtan. Nou wè a plizyè repriz nan Tele Majik, Nènè toujou ap pale nou de Cher, yon òganizasyon ke n al rantre an Ayiti, nou travay avèk moun an Ayiti pou nou asire nou ke nou ofri a sosyete bò lakay nou. Enben jodi a se tout yon plezi pou m pote enfòmasyon pou nou, pou m di nou ki sa ki reyèlman òganizasyon Cher la. Cher se yon mouvman, yon mouvman. Aprè tout sa ke nou jije, tout sa ke nou tande, tout sa nou wè moun ap fè, tout sa nou wè moun ap di, nou rann kont ke gon feblès nan sosyete ayisyèn nan, se lòm, le citoyen haïtien, ki rive jodi a nan yon nivo, kòm si m kapab di ou, panse nou tèlman minim, nou tonbe ap fè dè bagay ki tèlman ekstraòdinè, e de bagay ke nou pa menm kapab konprann menm. So, dans ce cas, c'est pour dire que nou rekonèt nan sosyete ayisyèn nan gon lak de endividi, nou rekonèt feblès moun An jeneral, e lè nou fè e evalyasyon sa a nan sosyete a, nou rann kont ke e pou jan ka a grav, jan dega a ki fèt la enòm, meyè fason nou kapab fè yon diferans se omwen fè yon travay de baz pou kòmanse avèk yon ekip de timoun nan sosyete a pou nou fè yo grandi avèk yon lòt konsepsyon, yon lòt mantalite. Se nan konsèp sa a ki pèmèt ke nou prezante a sosyete ayisyèn nan. Mouvman sa ke nou rele Cher Cher nou te dil ke son mouvman nou vle pou ki pran nesans nan Gonayiv ki se vil natal nou. Men nou toujou di objektif nou son vizyon nasyonal. Nou pap kreye yon mouvman ki pral sansiblize nou pou nal rantre nan politik ayisyèn. Nou toujou di sa an Ayiti e menm isit tou ke la politik an Ayiti ne nous interesse pas. Sa ki enterese nou se ke nan mond ke nap viv la, vu katastrof ke nap gade yo, vu dega materyèl ke ayisyen ap fè jodi a, nou rann kont ke misyon pa nou ke Bondye ba nou se asire nou nou poze yon aksyon ki kapab fè enpak sou moun. Paske yn fwa ke aksyon ke nap poze yo kapab fè enpak sou ou e ou menm ou fè pati de chair so nou espere ke nap fè enpak sou anpil timoun. La vrè definisyon de mo chair sa vle di ke se Sosyete Ayisyèn Atistik pou la Reyabilitasyon dè Zanfan. Si nou di reyabilitasyon se paske nou rekonèt jan nou sot di w la gen pwoblèm. Donk sa vle di ke n ap envesti nan timoun. Nou pwone Share en Haïti kòm yon mouvman sosyal, yon mouvman volontè, yon mouvman apolitik. Nan twa faz sa yo nou di sosyal se paske nou senpleman konsène de pwoblèm de lasosyete. Yon mouvman volontè, nou pa peye moun pou travay avèk nou nan Share. Nou kapab sansibilize w, fè w konprann travay ke n ap fè a, nou envite w patisipe avè nou. Yon mouvman apolitik se paske, nou sot di li, politik pa enterese nou. E vrè vizyon nou kisa l ye? Asire nou ke nou fè yon enpak pozitif sou moun, e sitou pou timoun. Nou pale de sosyete ayisyèn nan, denigreman n soti nan ankadreman sosyal ki manke. Nou di w an Ayiti pa egzanp, yon timoun k al lekòl, nan kèlkeswa tip de lekòl ke l ale, lè li diplome oubyen li fin fè klas li, an verite gon bagay ke l manke, se sa k fè nou pa kapab bay rezilta. Sa l manke a, sèke se vre w k al lekòl, ou aprann li, ou aprann ekri, Yo ba w sèten fòmasyon adekwat pou siviv, men ou manke yon bagay etanke moun, etanke edividi, kapasite de panse ou, de refleksyon ou pou w konn kòman pou w ede zanmi, pou w konn kòman pou w pataje nan sosyete. Nou kapab wè sa k ap pase nan kominote a la a, nou kapab wè sa k ap pase ni aletranje ni an Ayiti, kapasite moral nou, kapasite de panse nou tèlman lo, ke nou kapab wè ki rezilta nou bay menm nan klas politik an Ayiti a. Se pa san rezon ke jodi a, sou Tele Magik, m panse pasaj mwen, se pou m fè yon kòl. Se pou m fè yon apèl a tout moun ki enterese, a tout moun ki rekonèt ke reyèlman nan sosyete a nou gen yon pwoblèm. Tout moun ki rekonèt ke pa amou ke yo gen pou Ayiti, malgre apre 25, 30 an, si yo ta bezwen fè yon bagay, n ap kreye yon sosyete, ki n'a rien à voir avec leta ayisyen, n'ap kreye yon sosyete ki n'a rien à voir menm avèk les étrangers, yon sosyete ke se nou menm pèsonèlman k pou fè efò pèsonèl nou pou asire nou ke nou bay yon minimòm de rezilta. Rezilta a, n'ap wè l. E nou kòmanse wè l, paske depi dizan m'ap travay, m pa janm di moun kisa m t'ap fè. Enben jodi a, chè fè wout li. Paske fò n di, lè nou di chè fè wout li, nou vle di ke c'est un mouvement qui déjà reconnu par le Ministère des Affaires Sociales en Haïti. Chè fè wout li, se paske nou aktyèlman la nap travay nan pwosesis de legalizasyon chè Ozetazini, e chè fè wout li se paske aprè tout aksyon ke nou poze yo, tout imaj ke nou poste sou Facebook yo, tout evènman, tout sa ke nal fè an Ayiti yo gen pil moun kap felisite travay la. Se konsa, m te pran plas Nènè jodia Se jisteman pou m te ba nou kèlke enfòmasyon ki konsène chè, enfòmasyon k ap konsène ou menm k ap viv nan peyi etranje a, ou menm ki vle fè yon diferans, ki pa konn kòman pou fè l, ou vle bay yon èd kèlkonk, ou pa konn ki kote pou bay li, n ap di ou jodi a referans lan se chè. Chè vle di, Sosyete Ayisyèn Atistik pou la Reyabilitasyon dè Zanfan, sèt un mouvman sosyal, un mouvman volontè, un mouvman apolitik, kreye, Pour Haïti ou en Haïti, kreye pa Dessalines Joachim e dan le bu de ankadre lè jèn. Lè nou di ankadre a, Nènè toujou di sa, nou envesti nan pò, nan spò, nou envesti nan edikasyon, nou envesti nan ankadreman sosyal, nou fè fèt pou timoun. So nou fè anpil bagay ki pral fasilite timoun nan kwè reyèlman ke li menm kòm on manm sosyete, sosyete a omwen ofri l on minimòm. Se konsa, m panse apati de jodi a nou p ap wè m ankò non. Paske m ap pale w. Nou sou espas Tele Magic Digital ki se show Nènè Digital e non pa Misye Dessalines. Nou prefere rete nan background nan pou nou asire nou ke nou ba w yon meyè show. Randevou nou a la semèn pwochèn. Mil mèsi.